Anpil konplo ap fèt pou sal imaj nou paske nou chwazi denonse tout richès yon peyi pa ka lage nan men 5 fanmi, 5 fanmi jan nou toujou di a, ki rele tèt yo laboujwazi e ki lage tout rès moun k ap viv nan peyi sa nan kras pandan yo divize nou pou yo menm pou yo ka toujou renye epi kontinye fè richès yo. Sak tris sa ki moun ki konn ofri nou lajan pou fè dezòd nan enterè biznis yo plis pwofi se yo menm jodi a ki itilize gwo kòb nan medya pou sal imaj nou paske nou deside pou nou pa kite yo itilize nou ankò yo mete nom nan yon pil masak. E sak tris, masak sou moun ki sòti nan menm kouch sosyal avèm. Nan sou moun yo dim fè masak yo, se moun ki sòti nan menm kouch defavorize ansanm avèm. Mwen vle nou konnen, si se vre mwen te yon vye moun jan yap di a, si se vre mte yon san kè jan yap di a, si se vre mse yon kriminèl e ke jan nou ap di a, mwen tap gentan aji kont moun sa yo deja. Mwen vle nou sonje Jean-Jacques Dessalines. Li te vle yon chanjman pou lavi tout moun. Li te vle yon chanjman pou moun ki pi mal yo. Moun sa yo, yo asasinen l. Yo te fè Dessalines pase pou yon asasen. Yo te fè Dessalines pase pou yon kriminèl, yon nèg k ap koupe tèt moun, k ap boule kay moun. Men se pa vre, Dessalines pa t yon asasen, li pa t yon kriminèl. Se te jis paske li te vle chanjman pou moun ki pi mal yo. Se konsa e ke yo te fè l pase Pou bandi, pou kriminèl, jiskaske ya rive asasine papa nasyon an. Yo mete lajan nan men frè dam mwen pou asasine m. Yo mete nou youn kont lòt. Kounya lapè anndan katye popilè yo menase. Pandan pitit mesye dam sa yo, madanm mesye dam sa yo aletranje, y ap resevwa bon jan edikasyon pou yo ka vin dirije pitit nou demen. k ap pase mizè nan lise pa bò isit. Se pou m di nou, yo k ap toujou dirije nou jodi a, demen e apre demen. Mwen merite mouri paske m pa vle, mwen merite mouri paske m vle louvri je moun ki nan geto yo. Lè mwen di ke nou pa gen enterè pou nou al manifeste pou nou bay nèg sa yo pouvwa, Pouvwa pou yo vin pi rich. Pouvwa menm jan yo te pran l apre depa Jean Bertrand Aristide e ke pou yo te vin pi rich menm jan yo te pran l apre depa Michel Martelly e ke pou yo vin pi rich jounen jodi a. Moun sa yo ap prepare pou yo pran pouvwa a ankò apre depa Jovenel Moïse pou yo kapab vin pi rich. Jodi a paske m ap ouvè je moun yo, m ap fè moun yo konprann ke nou pa ka ap goumen pou n bay moun pouvwa, E ke nou menm pou nou rete nan kras jounen jodi a m merite mouri. E mwen vle nou konnen, kòm moun sa yo di se pou gouvènman an e ke n ap travay, paske m ap pale la, m ap pale nan non G 9 an fanmi e alye, manyen youn manyen tout. Kòm moun yo vle fè kwè se pou gouvènman an n ap travay, mwen vle nou konnen batay sa a nou angaje nou an, se pa yon batay pou nou satisfè yon kan politik. Nan yon batay, Nou nan yon batay pou nou akouche yon chanjman reyèl. Mwen kwè nan lide tout moun ki sanble dwe rasanble pou fè klewonnen lanbi chanjman an nan tout 10 depatman. Mwen vle di jodi a, tout nèg ki gen zam nan men nou, m ap di nou, Ayiti pa fè zam, Ayiti pa fè minisyon. Zam ak minisyon koute chè. Si nou wè yo ofri nou pou nou detwi moun ki sanble nou sosyalman, pandan avni pitit nou, madanm nou, fanmi nou pa garanti. Yo jis ba nou zam ak bal pou enterè yo. Pandan nou ap toujou nan kras, nan mizè, nan piye moun ki nan kras parèy nou, nan goumen ak moun ki sanble nou sosyalman pandan yo menm y ap renye. e nou ka remake kou yo pa bezwen nou ankò. Yo ba nou tout etikèt, bandi, vòlè, kidnapè, kriminèl. Jodi a m ap di nèg ki gen zam nan men yo, li lè pou nou vire bouch zam yo, Li lè pou nou vire bouch zam yo e ke pou nou ka jwenn chanjman reyèl ke n ap chaje a. Li lè pou nou vire bouch zam yo pou nou jwenn bon jan lopital. Li lè pou nou vire bouch zam yo pou nou jwenn bon jan lekòl. Li lè pou nou vire bouch zam yo pou nou jwenn bon jan lekòl pwofesyonèl. Li lè pou nou vire bouch zam yo pou nou jwenn bon jan sant sante. Li lè pou nou vire bouch zam yo pou nou goumen kont kidnaping. Li lè pou nou vire bouch zam yo Pou nou goumen kont vòlè, kont kadejakè, li lè pou nou goumen, li lè pou nou vire bouch zam yo pou nou jwenn chanjman reyèl e ke n ap chache pou peyi sa a.